Kòm m pa gen tan semèn sa yo, m pa fè rechèch mwen plis. Men l se te, fò m ba nou ti dosye sa avan n ale. E, sou rezo sosyo yo, n ap wè gen yon endividi mal maske, e, ki rele tèt li Jude Celestin, m pa menm konnen, yon jou m pa janm rankontre yon jou nan vi m. Hein, ditou ditou yon jou nan vi m m pa janm rankontre avè. Tout fè pòz renmen Ayiti yo. Men yo menm e paske Nou menm nou Canada la epa problem travay nou gen Eske ou konprann nou pa gen problem pou nou roule machin men gon seri de nèg kot yo ye a yo gen anpil problem yo paka fonksyone a tou pri fò yo jwenn on kote pou yal souse Haïti nou menm te toujou di nou sa nan diaspora se kote gen anpil nèg kap trennen anpil sousou. E yo kap wouvè tapi wouj pou vagabon. E yo menm hein. E sa m te di nou. M te di nou atansyon ak moun sa yo. Nou remake gon endividi k rele Jude Celestin ou Jude yo li bay tèt li rele Jude la jeunesse. On nèg ki pa janm m pa janm antre nan anyen ki gen rapò ak nèg la nan sans ke ke lè nèg yo te nan gwoup bagay telegram nan. M pa janm nan nan pa rele nèg la map pale avèl non bagay pèsonèl anyen pa ditou epou tande nèg sa chita la lap lonmen nonm lonmen nonm maten midi swa tout wekenn nan la jenès te di yo tap ranmase kòb rat ki bagay sa lè nou chinwa yo kòmanse travay chinwa yo wè misye son ti vòlè ki genyen nan florid. M sonjem tal rale dosye Don Diego depi nan lakou Florid pou tonbe la lakou pòdepè pou nou. Lè m al lè chinwa yo m kite tout nèg trankil m pa vle pale m pa vle bay nèg repons paske m di nou menm ou pa t wè kenn pòt ap nanè m gentan gen dosye on pakèt nèg m gentan sot jakèt oto m moute dosye a deja dosye tout nèg nan pla menm chinwa yo nou konnen yo pap dòmi yo tout kote. Jude Celestin sa son nèg ki trè soumoun hein e dayè son nèg depi lap pale ou wè son blofè avèk ti vwal iiiiiin men son kriminèl notwa. Lè nal fokèt nou nal chèche misye nou jwenn 30 oktòb 2018 la la nou wè yo ta arete misye lè Etazini Damerik lè nal gade poukisa yo arete misye nou wè Misye te gen pwoblèm pèmi de kondwi, li pa ka kondwi nan Lèzetazini Damerik, lisans li te sispandi epi li pran machin li woule. Li arete l. N al chèche toujou, n al jwenn 14 jiyè 2010, misye te pran prizon pou fwod. 14 jiyè 2010, misye antre nan prizon pou fwod. Nou wè 23 desanm 2018 la, lè di an 2018 y arete misye 2 fwa. E 14 jiyè misye antre nan prizon. Miami e misye te al fon bagay yon bagay fo chèk nan Fleet Soft Shore Plaza nan Florida nan zafè fo chèk ya rete misye misye te konn travay la 4 è 4 è 45

Yo arete misye paske misye te kenbe yon moun lakay li, m pa konn si son fi m pa konn si son gason e li te kidnape yon moun sètadi li pat kite moun nan pran libète l moun nan t antre lakay li moun nan kite l antre men lè moun nan pou l soti jamè misye pa vle kite moun nan soti li kidnape moun nan epi men misye la 2014 yo met la pat sou li men. Ou konprann? Ann eskize. Eskize la jenès. An misye. An misye la. Ou konprann? An misye. Nou wè ki chaj yo ret li kot misye men. Anh. Wap wè yo sou rezo sosyo a yap di yo fè pati nou, men nou menm nou menm nou menm la jenès, nou nan nan mouvman nou an e moun pwòp ki sipoze ladan. Èske nou konprann? Nou pa nan vòlè, nou pa nan moun ki vòlè, nou pa nan chat, nou pap dakò pou ke e e pou nèg ap vin pale sou non la jenès epi pou nan vòlè. Men men yo wè. Bawon si nou wè men. Yon moun kap diw ke yo fè pati mouvman nou an. Pou nou menm nou pap lage, nou pap kite mouvman nou an al nan men vòlè, nou pap kitel al nan men vagabon. Gade. Ha? Sa konprann? Nou pap kite mouvman nou an al nan men vagabon. Men, men, men, men dosye e o vagabon sa. Gade. Misye fèt an 77. Sa konprann? Misye arete, men nimewo arestasyon misye se 90 14 00 121. Nèg lè yo ta arete misye le 14 dezyèm mwa 2014. Mache w sèvis. Se yon nèg y arete pou dwòg Lèzetazini deja. Se yon nèg y arete pou dwòg Lèzetazini deja. Se yon nèg ki pa ka travay nan peyi a kòrèkteman. Se yon nèg ki pa ka kondi machin Èske w konprann? Se yon nèg ki t al chanje fo chèk, se yon nèg ki gen pwoblèm enp, misye al fè yon seri de bagay enpo pou kenbe milyon de dola anplis. Yo kenbe l, y arete l, yo di w ke se pa moun serye misye ye. Yo di w se yon vòlè. Èske w konprann? Lè pa cho l, arete w. FBI arete misye plizyè fwa, lapolis, misye al nan prizon, misye konn tout prizon. Gon prizon ki rele Petersburg

Epi kounya la pou ka pran yo met nan gwo mouvman konsa epi pou yo ka al Ayiti pou yo ka al chèche depi yo gen kontak yon minis sèlman yo ka rele yon direktè epi yo tou chèche djòb yo tou pati. Yon nèg ya bon gon lè ya rete misye paske l pat dwe kite tèl tèl vil pou l al nan tèl vil te kou pou vòlè mete chèn nan pye w èske w konprann èske yon nèg konsa w ka ap vin afilye w a Morvan John Colem ou se vòlè ou dwe ret kot vòlè parèy ou ye. Èske nou konprann? Ou dwe ret kot vòlè parèy ou ye. Gade yon nèg ki bezwen popilarite. Bon nèg sa pa wont? Mesye woo. Ou a vagabon. Gade yon nèg konsa k ap vin chèche popilarite sou moun. Bon, ou son vòlè. Lè w bagay sou moun, kounye a kounye a pou moun pral swiv ou ki sa w yon vòlò ye. E konsa Don Dyego tou. E konsa Don Dyego tou nan Pòdepè. Ah yo depote tou. Sak fè yo pa depote misye paske misye fèt lè zetazini esak sove misye èske ou konprann esak sove misye men sinon sinon yon nèg konsa tem gad kèk ti detay de misye ankò la esa gad mèzanm mesye sonjem di nou son ti kal bagay m bay de misye.

Pou yo mete misye, pou misye fè 3 zan pou l sou siveyans. Pale dous on vòlè, gwo vòlè entènasyonal. Eske Morvan John Colin m ka al afi. Kounya la, si m t al gentan, si m t al Florida, m te on nèg konsa m t al afiche m avè l pou yo mete foto m. E pa m t ap pase èpòt, m byen klin. Mwen m se nèg lè m ap pase pral Miami, lè depi yo gad, depi yo gad paspò m, yo pa, e sèl ti anpwent la yo kite m fè konsa tèk m ale. Yo pa janm kanpe m pou, yo pa janm Poze m kesyon x, menm si m rive sou fwontyè a la m pral nan èpòt Plattsburgh la al chèche moun. E pase m pase sou fwontyè menm, menm on segond m pa rete non. Èske nou konprann? Kounye a pou on vagabon konsa ta ap di m ou fè pati de la jenès, epi kounye a pou al pou ap vin afiche w avè m? Vagabon ye, ou konprann? 23 desanm 2018, l arete. Èske nou konprann? Gade, gade, gade, ou konprann? 30 oktòb 2018, arete, djelbez, ale nan prizon. Ou konprann? Toutan yon nèg ap, gade, gade dat yon jèn gason w ap arete nan Lèzetazini Damerik. Ou arete 30 oktòb 2018, ou arete 23 desanm 2018, ou arete 14 jiyè 2010, e ou te arete lontan, lè m ap fè filo misye menm gen tan nan bagay prizon wi, 6 oktòb 2004 wi. Epòk bagay 2004 bagay filo m wi epi yon nèg menm nan prizon ou konprann yo arete misye a 10 zè 51 pou bagay chanje fo chèk fwod bagay enpo ou konprann tou ti ale di touj ti jèn gason misye gentan nan vòlè gade nimewo prizon yon jèn gason 180 167 586 2014 ankò y arete misye pou ki pou yon sòt de kidnaping li fè son moun. Fèmen l anndan kay, moun pa ka soti, yo pa ka jwenn moun, moun nan jwenn yon ti chans, e lapolis vin arete misye. Epi misye la, m pa konn si se kesyon kowonaviris la, depi 2 fevriye 2020 an la, yo mete yon manda ouvè dèyè l. Misye gen yon manda ki open la aktyèlman. Èske w konprann? Misye gen yon manda ki open la, 2 fevriye 2020. Se sa lè w wè chinwa yo ap travay, W ap wè gon seri de nèg, w ap wè misye ap pale kòmsi l ap bat si l ka vin diskredite mouvman Bat Bravo Pou Lajenès sa. Bat Bravo Lajenès pa t janm nan wòl avè w, hein, li pa t janm nan planifye bagay avè w, m pa t janm sou liy a pyès ti vagabon pou m ap pale pou m pral di nou pral dèyè tèl kòb nan men pyès politisyen malonèt salòp nan peyi Dayiti, hum! M pa, ki voice ou ka lage pou w ap di Morvan John Colin te di tèl bagay? Ki voice? M pa gen voice sa a non. M pa ka nan voice kote m ap mande, m pa ka nan voice kote m te nan vole. Nan ki voice m te avw la? Gade gen eta moun k ap vin pale sou Facebook sou moun. Hein? Nèg k ap fè bagay fo chèk nan enpo, y ap arete w, y ap ba w 40 mwa prizon. E lè konsa, gon gon lòt, gon lòt dosye m poko fin metrize l nèt, e fò m rele lòt chinwa ki ekspè pou nou tradui l ansanm, ti mesye dam mwen yo nan Lèzetazini Damerik. Hein? Kote on nè, kote on, kote, kote, kote misye, kote, kote, kote misye, ya, ya, ya, ya, ya rete misye pou dwòg? Èske ou konprann? Kòm mwen gen moun, m gen chinwa k ap travay tout kote, m m di nèg yo, chinwa m nan BLTS, chinwa m yo nan, nan, nan bri, chinwa m yo nan FBI, chinwa m yo nan Marshalls, ch, ch, ch, ch, chinwa m yo nan, nan, nan tout! nan lame chinwa m yo patou epi depi ou fè bing ou site non Morvan John Colin ou mèt kite w la ou mèt poze w y ap vin adosye w m wè wè gon chi gon youn k ap kolon fè bri fè bri epi pouw Jacques Toto di o o sa w vin pale sou moun la men li men l te nan men nou la wi wè nè nan Dèlma 19 nèg pa ka di m te leve avè yo m te nan vòlè avè yo non tonton ou konprann. An gad orè ou tande hein men tèl pè kidnaping te fèt epi boo kiyès kal dèyè machin nan pote vini jakè toto nan nan men nan men kidnapè yo kiyès dim pral pran bagay yo nan men kidnapè se ix e boo lò tande ou tande yon pakèt bandi la gen kounya ki te nan fanmi se lavi ete ete ete konpè èske èske m ka nan bagay sa yo èske m ka nan bagay sa yo. Nan mouvman bat bravo la jenès la pap gen ti vòlè ladan pap gen nèg ki gen dosye ladan depi ou konnen ou te gen dosye ou mèt tou al retire ou mèt tou konnen ou gen dosye tou mete ou de kote èske ou konprann ou chire tonton èske ou konprann ou chire èske ou konprann ou chire yon sèl dosye m tap gen nan vi m se yon polisye Montréal ki tap ban mwen l an 2018 Rayi li tap di Rolda li ta pranm alkòl o volan m t ale m te blaze misye jij la te blaze l jij Bastros te blaze l nou wè m te vin avèk avèk bagay la la m te m te m te fè l li pou nou la m te li l pou nou m te blaze misye a tout a tout inifòm ni sou li m te bla jij ba Bastros te blaze misye devan m la avoka m blaze misye e e e e e e misye ap lonje lamen aprè m m pa m pa bay misye lamen ti peti vagabon e. Se zak rasis li te ye. Tripotay. Nou pa konnen. La! Yo tap ye si yo te bon sou mwen, si m pat gen si Bondye pat banm ti mwayen m te konn fè sere pou m te retire ti vagabon sa pou m moutre l ke a ti je vèt li a gen blak ki ka kanpe devan l ki ba l yon leson anndan yon tribinal. La m te gen dwa pran nan zizi wi. Men li pa tap nan nivo vòlè sa yo non. Kote kote kap travay la nan flitchò? Misye al travay? A lepòk, 4 heures 45 pou 10 heures 15, part time, misye pa t ap travay full time, part time. Bon nèg ap travay part time yon kote, pou gentan nan fo chèk, pou nou gentan nan melanje avèk Ducamel Edouard, pou vin fè fo chèk, ap vin chanje, fon pakèt bagay. Yo mare w Jude Lajeunesse, yo mare w, ou mèt al chanje non w kounya, ou mèt al chanje non w, pase Lajeunesse gen twòp bagay pou ou kounya. M p ap, m p ap ba w tout gwo dosye yo, Gwo dosye yo map kitel pou lè w fè frekan toujou pou m ka vin ak gwo dosye yo Eswen pase a wè tèks sa yo la m pral bay yo pou yo tradwi yo pou mwen tradwi yo an kreyòl a wè m pral tradwi yo an kreyòl yo pral moutre nou e pa tout moun ki ka vin sou facebook pou ap pale ou pa ka von vòlè pou ap vin pale sou moun ou byen tou pa ka gen si w te konn gen fwa w sa w vòlè ou pa ka ap vin pale sou moun Eswen w konprann a wè m si m te gen yon konfrè ki te konn vòlè. Ou gen te konn nan vyòl m pa tap menm pale sou moun Mezanmi ou konn bagay m konnen ke yo tap vin repete m sa yon lè Li pa tap fè m byen Li pa tap fè m byen La jenès e M panse se yon plezi pou m salye nou e pou m salye tout ti granmoun mwen yo. Pou n salye tout ti granmoun mwen yo, m di ti granmoun mwen yo mèsi anpil dèske yo toujou sipòte m kou tout kote yo ye lakay yo, yo toujou pran plezi pou yo gade live nou yo e nou salye tout fan bat bravo pou lajenès yo n ap pral travay e aktyèlman la nou gen entènèt k ap enstale pou met bat bravo pou lajenès nan nivo pou l ye a anpil love pou nou, anpil respè pou nou menm si nou wè m pa vini se dènye jou se travay m ap travay pou nou nou pa bezwen okipe nou. Nou wè menm anonse m pat anonse nou menm di m tap la eske nou konprann bagay m gen gwo rale e sou pwen sa yo pou m ta fè la men malerezman m pa kapab e pa fòt mwen m prese m gen moun kap travay pou mwen la e fò fò fò m ale e la jenès bon travay fò travay ak tout san w a tout kè w anpil love pou nou e yon plezi pou nou ansanm bat bravo pou la jenès.